Map salye tout fidèl entènot ki konekte sou chanèl la. Chanèl sa li menm ki kreye pou pèmèt ou konprann pi byen tout sa ki ap fè aktyalite nan mond lan. Donk nou ap envite w like epi abone ansanm avèk chanèl la pou pa rate ankenn nan videyo nou yo. Donk jodi a nou pral pale w de gè gè sa ke Donald Trump prezidan ameriken an deklannche nan peyi Iran puiske nou ap nou dekrete lapèmanans pou nou pèmèt ou konprann epi pou nou ba w tout evolisyon ki genyen nan gè sa Donk peyi Etazini kòmanse ap konte kadav seryezman, gen 6 sòlda ameriken ki mouri nan peyi Irak e sòlda sa yo mouri mèkredi, jedi ki te 12 mas 2025 lan, donk se jedi an ke sòlda sa yo mouri, donk apre yon aksidan avyon an li menm ki tonbe Donk sòlda sa a ki te, alò avyon sa a ki se yon avyon ravitayman ki t ap ravitaye, ki ta pral pran karbiran, ki ta pral pran gaz pou al bay pwobableman nan baz ke lame peyi Etazini genyen nan rejyon an, paske nou konnen peyi Etazini gen baz li tou nan peyi Irak, ebyen avyon sa a ki se yon avyon militè ameriken e ki te gen 6 militè ladan l, ebyen avyon sa a tonbe e vandredi 13 mas 2026 lan nouvèl la rapòte ke tout sòlda yo mouri. Tou lè 6 sòlda sa yo mouri nan peyi Irak e se nan nan peyi Irak ke avyon sa li menm li fè aksidan yo jwenn li nan lanmè donk tout sòlda yo peri donk Donald Trump kòmanse konte kadav seryezman la e sòlda sa yo selon sa lame amerikèn rapòte nan yon kominike sòlda sa yo mouri se nan kad operasyon Furor Epic ke Donald Trump li menm li lanse nan tèt kole ak peyi Israel kont peyi Iran, donk se nan kad operasyon sa ke sòlda ameriken sa yo yo menm yo mouri, donk sa fè an tou 13 sòlda ameriken ki mouri depi lè operasyon sa lanse samdi ki te 28 fevriye 2026 lan, donk gen 13 sòlda ameriken ki mouri depi lè gè sa li menm li eklate ant peyi Etazini ak Iran, donk se yon gè ke nou ap swiv de prè Donk premye solda ameriken yo te mouri nan peyi Kowet, nou konnen lame amerikèn gen baz li nan peyi Kowet e Iran te atake baz lame amerikèn jisteman te genyen nan peyi Kowet e te genyen 6 solda ameriken ki te mouri nan baz sa a nan kad yon atak dwon, donk se yon dwon iranyen ki te atake Baz lame amerikèn sa a te genyen nan peyi Koweit e 6 sòlda ameriken te mouri sou plas. Donk sòlda ameriken mouri tou an Arabi Sawoudit, paske nou konnen lame amerikèn gen baz li an Arabi Sawoudit, gen yon sòlda ameriken ki mouri nan yon atak dwòn ke peyi Iran te fè sou Arabi Sawoudit sa fè 7 e jedi ki te 12 mas 2026 lan 6 sòlda ameriken mouri sou plas. Donk. Gen ankèt kap mennen pou detèmine si se yon atak ke avyon sa li menm li te sibi, men yo pale de yon crash, lame amerikèn pale de yon crash, donk ki di crash di se yon pwoblèm ki gen dwa te pase ki lakoz ke avyon li menm li tonbe e tout manb ekipaj yo ki te 6 sòlda, donk tou lè 6 mouri, donk an tou sa fè 13 sòlda ameriken ki mouri nan gè sa. e ki di solda ameriken ap mouri di koze a pral konplike la pou Donald Trump paske solda ameriken vle di sal vle di a e depi yon solda ameriken mouri ou pral gen kont pou rann donk Trump jisteman pral gen kont pou rann paske se yon gè ki pa fè linanimite nan mitan pèp ameriken an donk yon bon pati nan pèp ameriken an denonse gè sa E vin jwenn Demokrat yo, yo menm yo kanpe kategorik sou sa, yo kont gè sa a ke Trump li menm l al deklannche puiske Demokrat yo di w s on gè ke Trump al eklate nan peyi Iran e Trump pa menm ka jistifye ki sa k fè l deklannche gè sa a e Trump li menm pral antrave e Trump kòmanse pran nan cho deja. Donk 13 sòlda ameriken mouri e jiskaprezan gè la ap kontinye Donk ki di gè la ap kontinye di ke gen plis sòlda ameriken ki riske mouri. Donk an tou sa fè 4 avyon ke lame amerikèn pèdi nan kad gè sa. Donk pa bliye gen 3 avyon ke lame amerikèn te pèdi nan peyi Kowet. Donk avyon sa yo se lame Kowet ki bonbarde yo pa erè. Donk yo te panse ke se te avyon iranyen ke yo te ye. Donk lè gè la te deklanche a pandan kòmansman mwad mas lan e lame peyi Koweit te bonbarde avyon sa yo e chans pou sòlda sa yo ki te twouve yo nan avyon sa yo te gentan ejekte donk sètadi avyon e lame de l'air yo donk pilòt la gen kapasite pou l ejekte tèt li pou l gentan soti nan avyon anvan ke avyon eksploze Donk avyon sa a, sòlda sa yo te gentan ejekte tèt yo ki lakoz ke yo pat mouri, men lame amerikèn te tou pèdi 3 avyon sa yo puiske lame Kowet te bonbade avyon sa yo pa erè. Donk katriyèm avyon ke lame amerikèn pèdi la, se avyon sa ki tonbe nan peyi Irak, donk sa fè 4 avyon ke lame amerikèn pèdi. E se pa sèlman sòlda ameriken kap mouri, gen sòlda fransè tou kap mouri, puiske nou konnen gen yon sòlda fransè ki mouri nan rejyon Kurdistan irakyen, donk son rejyon nan peyi Irak ki peple pa yon pèp ke yo rele lè Kurd e genyen lame fransèz ki twouve l nan rejyon sa pou fòme sòlda Kurd yo kont menas djiyadis, kont menas teworis e se nan kad operasyon sa ke lame fransèz ap mennen nan peyi Irak ke yon solda fransè mouri apre ke peyi Iran fè yon gwo atak sou yon baz lame peyi la Frans genyen nan peyi Irak. Donk sitiyasyon an vrèman konplike la pou peyi Etazini ansanm avèk pou la Frans e Emmanuel Macron li menm li salye memwa solda fransè sa ki mouri nan peyi Irak. Donk operasyon fureur epic lan lape rapousuiv e Donald Trump li menm kontinye ap fè de deklarasyon, minis defans ameriken an ki se Pete Hegseth kontinye ap fè gwo gwo deklarasyon, dayè Trump di w semèn kap vini la a li pral frape Iran pi fò toujou, donk alòske Trump te gentan di w ke gè sa l gentan genyen l deja, li di w li pral frape Iran pi fò. Alòske se menm Trump sa ki di w Iran gentan ajenou, Iran pa gen lamarin ankò, Iran pa gen avyon ankò, Iran pa gen misil ankò, yo yo detwi tout baz misil peyi Iran genyen, alòske Iran kontinye ap bonbade plizyè peyi nan rejyon an e yo kontinye ap bonbarde baz lame amerikèn yo epi w di Iran ajenou. Nou pa ka konprann Trump sa. E menm Trump sa di w, e moun yo, li di pèp ameriken an pa branche jounal New York Times. Donk si nou bezwen jwenn bon nouvèl, se mwen pou nou tande. Donk pou New York Times, nou gen tan pèdi gè a deja, donk se sa Trump di. Donk Trump pa vle wè jounal New York Times alòske jounal New York Times Se youn nan pi gwo jounal ki genyen Ozetazini men se youn nan pi gwo jounal ki genyen nan mond lan. E Trump li menm li mande pèp ameriken an pou yo pa gade jounal New York Times paske selon li menm jounal New York Times ap bay fo nouvèl e yap bay nouvèl ki pa nan avantaj li. Donk nou wè jan Trump li menm li ap antrave jounal la, donk li ap antrave travay jounalis yo yo menm yo ap fè paske jounal New York Times li pa sispann bay bon jan enfòmasyon sou gè sa ke Trump li menm lal deklanche nan peyi Iran e yon gè ke Trump li menm li gen difikilte pou l esplike objektif gè lan. Donk lòt peyi ankò k kache dèyè gè sa se Israel, donk premye minis Israelyen an Benyamin Netanyahu li menm tou li te fè li te bay yon konferans de près pou l di ke Israel ap batay jiskaske yo ekraze peyi Iran, jiskaske yo ekraze rejim iranyen an, donk se sa Netanyahu te fè konnen e nou konnen gen anpil medya gen anpil la e anpil ekspè di w se Israelyen yo ki manipile Donald Trump pou al fè gè sa nan peyi Iran paske Israelyen yo gen plis avantaj paske nou konnen Iran se enmi jire peyi Israel Donk se se Israel yo ki manipile Ameriken yo pou mennen gè sa a e yon gè ke Donald Trump li menm pa konn kòman l ap soti ladan l e Mezon Blanch lan pibliye yon kominike pou di ke yo ekraze totalman e peyi Iran. Donk Mezon Blanch lan afime ke gè sa a ap kontinye jiskaske yo detwi totalman peyi Iran, donk se sa Mezon Blanch lan fè konnen nan yon kominike ke yo pibliye sou rezo sosyal X, donk ki te rele Twitter. Donk jounal New York Times tou rapòte l, donk la mari marin peyi Iran donk konplètman disparèt selon sa Donald Trump fè konnen. Donk pou Donald Trump lame peyi Iran pa egziste ankò, se yon lame ke peyi Etazini konplètman detwi. Epi t-x7 di l yo kontwole tout syèl peyi Iran. Donk jiskaske yo detwi, yo ekraze totalman peyi Iran men se yon Iran la ki ap reziste e Trump li menm kòmanse konte kadav e Trump fèk kare konte kadav toutotan gè sa li menm l ap dire paske jiskaprezan peyi Etazini lame amerikèn poko bay yon dat pou di kilè operasyon Fureur Epic la l ap fini nan peyi Iran.